Bonsoir bonsoir bonsoir bonsoir les fanatiques frè m sè m yo ayisyen kap tande m yo se ayisyen se nou ki tande langaj mwen pa vre mwen salye nou mwen di bonsoir a tout moun ki sou panel sa kap swiv nou kap gade nou kap like videyo yo kap pataje yo kap share yo kap vreman ban nou gwo pous anlè a pa vre E kòmantè w yo yo fèm byen e tout moun kap sipòte kanal sa e nou salye w nan lè sa dan le non presye de Jezi e apre midi a nou vini e trè rapid e pou nou kapab vin di e ou menm ayisyen kap viv chili e reveye w souke kò souke kò souke kò leve nan dòmi E pou nou wè sa kap pase la de kisa ke nou menm nou pral fè fas avèk li e apati de 2020 kap antre la. Ayisyen m yo mwen konnen nou pap dòmi e m konnen nou trè entèlijan pa vre? Nou vin di w ke ebyen e selon konsta ke nou fè, selon analiz ke nou fè atravè peyi Chili jan nou wè bagay yo ap prale la, bagay yo pa dous ditou. Bagay yo pa dous. E ou menm Ayisyen mete tèt ou sou zepòl ou pou nou konnen kòman ke nou menm n ap fè fas avèk ebyen 2020 isi nan Chili pa rapòt a sitiyasyon k ap pase 2019 la la. Donk nou deja nan fen 2019. Premye bagay nou wè ke e konsènan de travay nan Chili. Konsènan de travay e nou wè gen yon e. Selon yon konsta ke yo fè, yo di ke gen, yo di, yo di, se pa mwen se yo di, yo di ke gen 80 pou san empleyado ki nan la wi, donk ki san travay. E lè nou di 80 pou san empleyado ki san travay la, e pou mwen menm mwen pa ta analize tout efektif sa. Nou te wè a yon 50, 55 pou san yo, Men gen des analiz ki fèt pli pwofon ki di ke gen 80 pou san empleyado ki nan lari san travay. Empleyado sa yo, se pa 80 pou san popilasyon ki nan Chili, men se 80 pou san emplwa, sa vle di 80 pou san moun ki tap travay a fas a sitiyasyon sa ki vin pèdi travay yo. Pou nou pa egzanp, si nou ta pwan e gwo lidèl yo, gwo e santa e. e Isabelle yo tout gwo negòs sa yo e nou ta pran kèk tren ki brile ki detwi e tout sa yo se son de e gwo enplè sa kote moun tap travay donk konya ki fèmen yo pèdi travay yo donk lè nou pran lide l yo nou gade nou wè E moun ki te bon travayè, ki te rekonèt, ki te ansyen nan travay yo, ki te gen bon jan patwon yo, donk moun sa yo, yo pa jete yo, yo pran yo al mete yo nan lòt ebyen lidè, nan lòt zòn, isi an espanyòl nou rele sa nan soukoulsal, y al mete yo travay nan lòt soukoulsal. Ebyen ou menm vrèman ki te nan yon soukoulsal petèt ki ta fè parese, ki te ap travay kòmsi ou pa t travay la pa t enterese w, Ebyen kisa yap fè yap jetew pou yo bay lòt moun sa yo travay ou wè sa se premye pwoblèm donk gen anpil moun yap kanpe nan travay jounen jodi an e premye bagay pou met nan tèt ou fò ta imajine ou menm ou pa pitit tè a donk lè wap travay nan yon travay si tout fwa ou pat bay tout ou menm pou travay la e gen de pafwa tou menm lè ou ta bay tout ou menm pou travay la yo prefere ki se pitit tè a Pou yo bay travay, ebyen pou se la se ou menm y ap jete, se ou menm y ap kanpe, donk kounye a la ou pral vin san travay. Pandansetan ou san travay nan lari a, e ti twazan katran ou te gen Chili a, ou pa t janm aprann anyen, twazan katran ou te gen Chili a se yon sèl travay ou te fè l, donk kounye a men yo kanpe ou nan de ou ap mache, travay pa fasil Chili. Ebyen m vin di w yon grenn bagay. Gen anpil nan nou ki te gen pòtinite pandan nou te vin Chili pou nou t al lekòl. Nou pa t ale, nou pa t fè sa, nou te pito rete travay pito. Chili pa bay tan pou nou etidye. Chili pa bay tan pou nou etidye. Will pa bay tan pou nou etidye. E lòt moun yo k ap etidye, èske yo pa Chili tou, yo pa p travay? Hey guys, finalman sa p pase men byeneme. Gen anpil travay kounye a la yo mande fò w ta gen minimòm. Ebyen yon sètifika nevyèm minimum fòw ta gen isi chili ou fè reto ou fè filo ayiti pa vre ebyen filo te fè ayiti a vin diw frèm se pou ayiti ou fèl tande reto te fè ayiti a se pou ayiti ou fèl ou pa fè pou chili pou ta jwenn yon sètifika la nan pil goumen pou yo ta legalizel pou ou malgre sa chili ap baw pwoblèm yo pap vle resevwaw avèl donk sa vle di se chili la pou fè twazyèm ebyen qualto medio a. Ki se pou ou refè reto oubyen filo isi a. Ou fè youn nan 2 klas sa a, ou refè yo. Donk avèk sètifika sa a, ebyen premye rekisit yo y ap pral mande w nan travay se yo, w ap ka jwenn li. Ebyen m vin m vin di w ou menm jèn ayisyen ki nan peyi a, ki gen pòtinite sa a, ebyen ou jwenn mwayen ou ka etidye, pa fè neglijans tande, pa di w te fini. Lekòl Ayiti ou te fin fè rete ou pap vin pèdi tan su li non sètifika ou bezwen nan peyi a bat pou pranl paske apati 2020 an la pral sèvi ou gen travay ou pral ladan se papye sa yo pral mande ou donk nap avanse ou menm ki vrèman pa gen pòtinite pou al etidye jou lib yo baw nan travay yo ebyen ale nan municipalidad yo ki se mèri e pou nou Ayiti a enfòme paske la yo bay kou ebyen enfòmatik gratis Gen lòt kou gen ki rele kou kapasitasyon sa vle di yo moutrew apwann yon bagay vrèman gratwit san w pa bezwen peye yon goud pou sa epi pandan w soti yo baw yon sètifika avèk sètifika sa ou ka travay eseye fè rechèch e peyi a gen de zavantaj ki bay men se ou menm ki pou chèche yo Pa chita de bwa kwaze tande ayisyen paske apati de 2020 an bagay la pap dous tande paske travay la pwal vin pi difisil tout bagay moute konnya m te vin di nou sa gazolin moute ayiti yo tap kraze ayiti poutèt gazolin ki te moute ebyen fas a sitiyasyon kap pase chili la mwen vin di w gazolin nan moute tèt nèg yon ti sak diri moute tèt nèg tout bagay konnya la se moute ap moute dola moute trè wo konnya la ou va imajine w peyi a ap atake yon kriz.

Yo di ke yo pap kontinye ouvri ebyen emplè sa yo ankò, donk yo pa gen oken avantaj, ti kòb yo yap pran yo pou yo ale nan peyi yo. Lè yo pran pou yo ale nan peyi yo, ekonomi peyi a ap desann, wou menm etranjè ki nan peyi a, donk kounye a la w va imajine w nan ki sitiyasyon ke w ye. Men frè e sè, nou menm ki se ayisyen nou konnen son pèp ki pi soufri, son pèp ki pli meprize, Ebyen kelkeswa kote nou pase sel sam konnen Bondye la lap toujou ouvri pot pou nou paske pa gon kote ke nou menm nou rive nou fwape Bondye ap sisite moun fè ouvri pot pou nou men nou menm tout sa ap depann de nou menm yo ebyen kisa an nou cherche mwayen pou nou kapab fè yo yon lot bagay ou menm ki vini lekol isi Julie bon ou di konsa ou ale lekol ou refè sètifika isi a oubyen Ou refè filo isi a oubyen ou refè reto a isi a. Men sètifika sa yo ba w pandan w te fin gradye a, kisa w fè avè l? Ou plande l nan panno lakay ou? Ebyen ou kontinye ap travay, ou pa janm aprann anyen. Inivèsite chè isi a, ou pa kapab. Men chèche yon bagay ki mwens koute, aprann li, k ap sèvi w. Avèk sètifika sa, bat ale nan yon oto ekòl, fè yon mwa, ebyen peye 100, 120 mil, 130 sa depan, sa ka yon lisans de kondwi. Lè w fin sa ka lisans kondwi a, M apral ba w yon lòt bagay. Nan lisans de kondwi a, pandan w ale nan Municipalidad la, jou w pral kondwi, ou pral sa ka lisans lan, mande BC. Lisans BC a, yo ba ou l, ou kapab kondwi ti machin e ou ka kondwi moto an menm tan. Donk, pandan ou p ap travay la ou pa gen kòb, yo pa vle pou w nan impreso, si w pa ka achte yon moto, ebyen bat pou vrèman e jwenn yon bèl bisiklèt gen sa ap rele Uber isi a ou ale nan yon ebyen yon restoran kote yo bezwen moun pou ebyen e pote manje yo ale a domisil donk avèk bisiklèt sa ou enskri nan sistèm Uber la wap travay avèk moto sa depi ou gen moto pa ou ebyen ou gen lisans ebyen BCA nan men ou ki se lisans kondwi moto ebyen lè sa la li fasil pou kapab vwèman jwenn yon plas Nan restoran sa yo nan se nan mache distribiye ebyen manje yo. Lè sa ou gon bagay nan menw ou pap tèlman trennen paske gen travay ebyen se pa paske ou pat ka jwenn travay men malerezman ou pa ka fè yo. Dezyèman ou pa premyèman ou pa konn pale lang lan dezyèman ou pa gon sètifika ebyen de etid ki ou fè isi a paske sètifika nou menm Ayiti a. Li bay pwoblèm lè pou legalize malgre sa pa rekonèt etid nou Ayiti. Donk kounye a la w ap pral wè. Si w ta rive nan yon travay, se pou nan yon restoran pou w ta va vrèman ebyen reparti ebyen manje, ebyen w ap pral wè kounye a la pliske w pa gen moto yo pa ka pran w. Ebyen lèske ou gen yon lisans klase B nan men w, ebyen de otomatikman ou gen lisans sa. Depi w byen konn kondwi nan lari a, enskri nan sistèm Uber la. Uber ap fasilite w machin, lè sa w ap travay ou p ap tèlman trennen, w ap ka fè manje w tande frè m.

Kòm moun ki vin ede, yo pap resevwa pou ki sa? Paske yo bezwen moun ki genyen yon konesans ebyen nan kizin, yon konesans nan vyann, yon konesans donk nan sa ke yo pwal fè a. Imajine w pou fè asè w isi a, a sa yo rele limpyès la, ebyen nan langaj pa nou an, donk ou pwal fè limpyès nan yon tren, yo mande w sètifika ebyen dekòl. Dezyèm bagay yo mande fò w gen eksperyans nan fè asè wi, ou wè kòman peyi nou an sal Ayiti, Donk, kounye a la, plen moun Ayiti te ka nan ranmase fatra nan lari, men isi a pou w vin ranmase fatra, pou w vin bale, kote moun y ap monte machin eskalye, pye yo sal anbyen, tren, kot tren an pase, ebyen, pou w desann nan tren an, yo mande w fè w gen yon sètifika lekòl, fè w gen eksperyans. Ou wè tray nou? Donk, apati de 2020 an, bagay la va vrèman. konplike pou nou menm ebyen e les ayisyen poukisa m pa di les etranje paske venezyelyen yo gintan gou konesans non sèlman yo pale langaj la yo se pwofesyonèl yo ye donk lè yo rive isi a yo pap gen twòp twòp diferan inik pwoblèm yo gen se pwoblèm papye men ou menm ayisyen ou gen pwoblèm papye ou gen pwoblèm langaj ou gen pwoblèm koulè ou gen pwoblèm tout bagay se sèl Bondye kap ede nou e m vin di ou menm ki nan travay Konsidere travay la, pran travay la kè, donk pou w kapab vrèman fè ti tan sa a, paske nenpòt ti mank yon Ayisyen fè la, y ap jete w. Se pa paske w ap pral di blan rasis, blan pa renmen w, se pa vre, pèp pay la, y pap kite w ap soufri, ou menm pou w ap travay. Donk se Bondye ki fè w gras si w wè kote w yo poko kanpe. Anpil Ayisyen m jwenn la sou wout la deja, ki kòmanse plenyen, yo di yo kanpe nan travay, men frè m, èske w pa te rann kont sa? Bon, m te gentan fè analiz la deja, tande, m te gentan panse sa. Atravè sa kap pase JD la, donk yo ta pral kanpe w nan travay. E fòd ou byen priye ou menm kap travay si yo kanpe w pou yo kapab ba w finikitou a tande. Poukisa paske moun yo pral pran pòz ke se paske implant la kraze ki fè yo pap peye w. Paske gen anpil nan yo, sitou pou moun kap travay ansanm avèk etranje. Paske lè w se avèk yon Pewouvyen wap travay, map di w, ti kòb ou touche a se li yo konte. Lè wap travay avèk yon kontratis nan mason, ti kòb ou touche a se li yo konte. Ebyen pran sa a kè. Don lap moute tèt nèg, sa w genyen an, sa pou w ta fè, si w kapab, ebyen manje sere, pase apati de 2020 an, w apral mande zèl pou w vole, w apral di m, w aprale Ajantin, Ajantin pa gen anyen, w aprale Brezil, bon anpil moun se Brezil yo te soti, donk kounye a w apral lage yo nan wout, w apral lage yo nan bwa ankò pou ale Meksik, men pandan ou lage tan bat pou jete tan sa ke w genyen an. Donk mwen te vin pale nou, ebyen fèt atansyon. pou nou kapab vrèman jwenn mwayen pou nou fè fas avèk 2020 ki pral antre la ki pap vrèman dous nan chili ok nan dezyèm videyo a nap vini pou nou kapab eksplike ou plis bagay toujou se te zanmi ou lan pataje e like lak la.